Bonjou e bonswa tout fanatik youtube mwen yo, kòman nou ye? Mwen espere ke nou trè byen avèk Jezi ki gen tout pouvwa a. M aprann ke Mwen te fè yon video mwen te mete sou YouTube mwen tap endike kòman ou kapab libere yon telefòn ou gen nan men w kelkeswa ki kote l soti an men kòman ou kapab debloke telefòn sa jodi a m vin avèti nou demen si Dye vle pa bliye map live A midi 30 ou kapab vini pou kapab vin poze kesyon, vin wè kòman ou kapab debloke telefòn ou gen nan men w lan. An nou kòmanse, avan ke mwen fin di w sa ke mwen deside pou m di nou an, pa bliye abòne avèk chanèl Jean Elisca a, epi, si w fè sa, Bondye pap janm manke beni w e w ap toujou ban mwen kouray, fòs pou m kapab toujou kontinye avèk travay m ap fè a, se yon travay ki vrèman ekstraòdinè. Dakò? Eee, like, Komantè, pa fè vye komantè e nou konnen ke m renmen nou e nou renmen m tou malgre n ap pran pwoblèm difikilte nan youtube. Youtube ap ba nou yon pakèt pwoblèm men oblije n ap avanse vè lavan pou n wè kisa nou kapab fè. E nou konnen ke kreyòl pale, kreyòl konprann. Pran ti chèz ou, vin chita pou m rakontre w, pou m di w kòman w kapab debloke telefòn ou an. Si ke ou pa ka debloke telefòn nan, yon moun kapab ede w. Ok. Zanmi mwen, an nou kòmanse pale ansanm avèk mwen. Pa bliye, nou konnen demen dimanch, ki se 16 jiyè 2023, se yon ane ki ap avanse. Nou nan an setyèm mwa a. Zanmi mwen, ok. Pa fè egrèt non. Si ke ou abòne Avek jan Elice ka lap yon vreman sipriz pou ou kote ou we e kote ki make personalize ou kapab retire sou personalize ou kapab mete sou tout deske ou fe sa ou fe sanm mache epi ou fe yon travay m telman renmen epi lot moun yo pral kontan ke sa ou fe a e pa bliye pataje avek zanmi ou yo ki pat konnen koman pou yo te kapab debloke yon telefon e konsa tout ap vin konprann vin edem agrandi Pou mwen kapab avanse nan YouTube malgre YouTube ap bay pwoblèm difikilte men kanmenm nou pap bay vag nap avanse ok tout zanmi envite pa bliye a midi 30 nou klasew nap live ou menm ki jwenn notifikasyon ou kapab voyel ba yon zanmiw e ou menm tou siw ke ou pa jwenn li map voyel pa Lòt moun tou pa wè sa, mwen gen kontak konsa tout kapab rive nan zòrèy ou li kapab fè eko pou w kapab fè sa. Pa bliye pase prann e ou menm osi mwen pap bliye di w sa ok an menm tan kote map pale ansanm avèk ou a si w bezwen yon bon pafen ou kapab tcheke mwen map ba ou kontak telefòn mwen ki se plis 9.

Sitiyasyon an e, Dèske ou se yon jèn gason, ou kapab itilize pafen ou gen pou itilize. Ou se yon jèn fi tou, ou konnen tout kalite pafen ou kapab itilize. Nou gen pomad agogo pou ou tou ou menm ki bezwen fè dyèt ou kapab tcheke m la, epi m ap kapab fè w jwenn yon bèl grenn pomad Pou kapab fè cheve w vin long epi l ap ba ou koulè ou menm tou. Ou bezwen gen bon bab, ou bezwen bab ou vin long, ou bezwen gen bon bab, ou kapab tcheke m, m kapab fè w jwenn yon lwil asèyte ki kapab fè bab ou trè bèl bèl bèl bèl bèl ok. Ou menm osi si w se yon fi ki bezwen itilize, nou gen vrèman pomad pou ou, pou w desann grès ki ap ba w pwoblèm nan kò ou, nou gen pomad lan, Nou gen krèm lan, nou gen likid la pou kapab fè masay, nou gen tout kalite sa yo pou, nou gen konprime a osi pou kapab bwè l. Ok. Nou gen pafen pou medam yo, nou gen pafen pou jenn gason yo, nou gen dezodoran pou tout nèt. Ou menm ki bezwen fè cheve ou fè pi didi, ou kapab tcheke m, m ap fè w jwenn li. Nou gen chanpou, Nou gen jèl pou cheve a, e pa nenpòt jèl non, nou konnen pwodui brezilyen se yon vrèman pwodui ki vrèman natirèl, pa bliye rele m sou menm nan nimewo sa yo, konsa tou depi wap vin Santiago kèlkeswa ki kote wap vin nan Santiago a ou kapab jwenn pwodui paw la. Si w vle jwenn li nan metro, m kapab fè w jwenn li nan metro, ou vle jwenn li lakay, li pral jwenn lakay ou, oubyen si w bezwen direksyon, m kapab ba w direksyon ou kapab vini jwenn li lakay mwen pa mwayen de WhatsApp, nou kapab antre nan kominikasyon, M panse ke tout moun ap tande tout sa ke m ap di yo, pa bliye fè sa kòmsadwa. E, konsa tou, si w gen yon zanmi w ki ta bezwen yon gr, yon bon grenn pafen, ou kapab di l, Jean Elisca vann bon pafen, ou kapab, e, tcheke avèk Jean Elisca l kapab fè w jwenn kalite pafen ou genyen an, kalite pafen ou bezwen an, li kapab fè w byen. Ok? Dèske lè nou pale de sa, nou pale de yon bagay ki vrèman, e, e, e, enpòtan. Nou p ap di yon bagay ki pa sa. M kapab fè w an atandan. Paske nou ba ou bon grenn pafen la e sa ke ou bezwen itilize wap kapab itilize nòlmal. Nou gen bon pach chabon, ou kapab itilize pach chabon pou kò a. Dayè, tout sa map di yo, pa prann pou jwè sa vle di ke m kapab montre w kalite pafen nou gen, desodoran nou gen, tout sa nou gen, nou gen pou fi, nou gen pou gason, e jeneralman Paske si w fè sa, ou pap manke beni avèk travay la. Nou gen pou fi, nou gen pou gason. Antoulèka, m kapab prezante yo pou nou kapab wè tout kalite sa m genyen yo. E pou nou kapab wè yo natirèlman paske tout sa ke w ap fè ou pa kab sere l. Ou sipoze moutre moun nan pou l kapab wè li, pou l kapab achte. Se yon vrèman kalite pafen li ye. Si w kòmanse itilize pafen sa, ou pap manke jwenn bon pafen ou konnen ou kapab itilize. Ok! Nou pral moutre w po jwi nou genyen yo la, sa vle di ke m gen dwa pa ka fin moutre w tout paske vrèman nou gen bon nou gen bon grenn pafe sa a ki se fayenn ki se a 35300 pèso ou kapab rele ou kapab pran grenn pafe pa w la, nou pa vin jwe la sa vle di ke ou se yon jenn gason Ou menm ou se yon jèn fi, ou bezwen pran swen kò a, ou kapab fè kò a kò santi bon. Epi, nou pap janm kopye sou nasyon blan chilyen an, ou konprann? Paske a chak fwa ke, li toujou renmen ke pou w te kapab mache nan menm jan l ye avè w, avè l. Paske nou menm Ayisyen, nou gen yon pwòp lakay nou, paske si n ap mache fòk nou santi bon. Si nou gen yon tenis nan pye nou, li sipoze bèl, li pa sipoze sal. Ok? M panse ke ou menm ki ap tande e pou w wè e pa jolene ap fè e pa black ou kapab wè l ok nou gen sa a se pou kò ou bezwen desann pèz pèsk ou bezwen desann pwa ok dij ou bezwen retire grès ki nan kò ou kapab tcheke m la epin m kapab fè w jwenn li an menm tan nou kapab debouche l ou kapab wè men ni sa se likid la. Nou gen krèm lan, nou gen pomad la. M pa pran le tan pou m kapab montre nou tout nèt men si w bezwen, ou kapab rele mande pou w la pou w kapab jwenn li. Ok. La a, nou gen grenn pafen sa a ki se Empower. Ou pafen sa a, m panse ke nou tout konn pafen an, se yon pafen, se yon pafen ki vrèman santi bon anpil. L ap fè aktyalite deyò a, y ap fè piblisite pou li sou bisnis brezilyen sa a. Ou menm tou, si w ta bezwen entegre nan biznis lan, mwen pa yon nèg ki egoyis ki bezwen manje pou kòm dakò si w pap achte konsa tou ou kapab fèm vann si w fè sa lap yon vrèman estraodinè ok pa bliye ou kapab prann li se 37 mil 700 pèso ok la a nou gen dezyèm pafen sa ki se lak tutu ki se yon pafen ki vrèman bon anpil paske mwen se avè yo m sèvi Tout moun pale de biznis brezilyen an. Ou kapab pase pran grenn pafen pa w la la a. Ok. La a, nou gen gwo sa la a ki se 51 mil pèso. M panse gen nèg ki bezwen achte bon bagay, bagay santi bon lè y ap mache. Dèske yo pral rankontre avèk yon fi, fi a sipoze yo wè yo santi bon. Ou konprann? Yo pral mache pou yo rankontre avèk yon fi pou fi a pran move, move odè. Ou konprann? Ni pou yon jèn fi tou. Jèn fi a pap janm renmen mache e pou jèn gason ap pran yon move odè sou li. Ok? Nou konnen kòman bagay yo ye se janm di l la. Yes ay. La, nou gen sa a, se pou fè ti pla men w byen swa. Dèske ou gen ti madanm ou anvan ke w al pase men sou li, ou sipoze pase sa a nan pra men w pou w kapab e men w sou pou w kapab manyen ti madanm ou. M panse ke sa a li vrèman bon anpil anpil anpil e ou pap regrèt. Ok Nou gen Nou gen jel sa Nou gen jel sa Pou kapab pase nan cheve ou fè cheve ou swa Ou konprann tankou chevem Ou konprann Itilizel Li vreman enpotan Li efikas anpil Ou pap egret zanmim Ok Nou gen sa Nou gen sa se krem nan Nou gen sa se krem nan ou menm ki bezwen desann pwa. Ou menm ki bezwen desann pwa, sa se krèm nan, ou kapab relem m kapab fè w jwenn krèm paw la, pa bliye pou w desann pwa ki sou a vant ou twò gwo kap baw pwoblèm, relem epi wap jwenn solisyon rapid. Si w panse ke se blag ou mèt make sou YouTube e Negòs Inode wap jwenn tout enfòmasyon la, ou kapab ekri Jean Elisca wap moute sou chanèl la ou kapab wè tout sa ke map di yo epi tcheke m, fè yon kòmantè di m ke sa w vle a epi Depi wap di Santiago de Chili epi wap vini. Ou mèt ta vini nan Repiblik Dominiken, m kapab fè tout mwayen posibilite yon jou depi gen moun kap desann m map pote l pou ou. Sa vle di si wap achte yon kantite ma kapab voye l pou ou. Sa senpleman. Ok. Nou gen pomad la, nou gen pomad sa. Sa se pomad pou jenn gason ki bezwen fè cheve long, ni pou fi tou, fi kapab itilize l. Yon fi kapab itilize l pou l kapab fè cheve l vini, fè cheve a nwa, li pa yon pwoblèm. Sa vrèman, li vrèman enpòtan, ok. Nou gen toujou, nou pral prezante w asèyite pou w kapab itilize. Ret tann mwen yon moman. Asèyite, ya. Ya. Ok. La a, nou prezante w Louis Cheve a. Si w ap gade estil la, ou gade estil la, kòman li ye, ou pa pèdi anyen. Dakò? Ou pa pèdi anyen dèske ou gade, ou wè l, epi tout bagay okey. Ya. Se yon plezi pou kapab rele, pou kapab pran ti lwil paw la pou pase nan cheve w, Babou fè babou byen swa. Ok. La a. La nou gen. Nou gen po nou gen ti pomad sa ankò se pomad a ki pou fè cheve a fè pi diri pomada para el cabello ok itilize li epi wap kapab jwenn yon solisyon pou cheve ou menm ki bezwen fè PDD, paske m gen tout dimansyon la, pou chak grenn moun ki bezwen pran swen cheve a. Ansi, si ke ou bezwen yon pat chabon ou kapab tcheke m, m kapab fè w jwenn pat lan a meyè pri, ki se 5800 pèso, ou menm ki gen dan nan bouch ou ki ap ba w pwoblèm, ki desere, ki ap fè san ou ki ta sen depi wap sèvi avèk pat chabon sa em panse ke wap jwenn yon bon solisyon sa vrèman bon pou ou pou itilize pat chabon an se yon pat ki vrèman bon sèlman ou kapab sèvi avèl nan yon semèn 2 fwa pa jou. Pou byen zige fòk ou kapab gen yon lòt pat pou kapab itilize men pat chabon an ou itilize l 2 fwa pa jou nan semèn nan paske tout moun konnen ke pat sa a se yon pat dental pat dental la li vrèman bon anpil lè m achte l li pa rete si w ta bezwen yon grenn pat yon grenn pafen yon grenn dezodoran yon pomad pou doulè vant ou ki ap grandi twòp oubyen yon likid likid la pou kapab Basinen, konprime a pou kapab bwè, ant Lè ke ou fè sa, lè ou achte l konplè, ou achte je a, li se 4, lè sa m panse ke travay la mache pi rapid. Gen moun ki achte achte l pa grenn. E yo itilize l. Men vrèman ou bezwen achte, ou kapab achte 4 la, li pi bon pou ou. 3 a tou, ou kapab itilize l. Ok? M panse ke nou pap bliye. E demen menm jan an tou, sa ke m di nou an, randevou a demen si Dye ve, a. A kilè mwen di? A midi e demi tout moun ki bezwen patisipe vin wè kòman ou kapab fè ak telefòn ou an ki ap ba w pwoblèm lan pou kapab debloke telefòn lan ou kapab pran leswen pa gen kouri pran san w pou kapab fè travay la si w ap fè l an kouri w ap toujou di ou pa jwenn okenn repons tout sa ke m ap di nou yo se laverite lè ke w al fè travay sa ou kapab Make, Lè yo fin ba ou ID telefòn nan, ki sa ou pral fè? W ap chache yon kaye, w ap pran plim, w ap ekri ID telefòn nan paske yo pral voye ID a ba ou pou w kapab make l. Menm ID sa a se li menm ou pral ekri. Ou pral bezwen, ou pral bezwen imèl ou pou w kapab prezante avèk imèl ou. Lè yo mande w imèl la, w ap fè l. Ok. Epi, epi w ap jwenn yon sèvis. E m ap kontinye toujou e mete videyo. pou nou kapab wè kòman bagay yo ap mache nou konnen mwen renmen nou anpil e nou renmen m tou ok pa bliye abòne pataje sèlman pa fè kòmantè ki pa ale a videyo a dèske lè w fè yon kòmantè ki pa ale a videyo a li pa fè m byen men dèske ou fè sa ou fè kè m bat fò ok dèske lè ke w abòne Avek chanel la epi waw ou like video sa ou fè ti kèm bat anpil anpil anpil ti kèm bat anpil m santi kèm fyè m santi m lakay mwen gon pwovèb ki di manje ansanm son bagay ki vrèman bèl anpil gen plizyè pwovèb ou e yo toujou di ann fè fòs Pou nou wè ki kote nou ka rive. Si w pa gen fòs, ou pap ka manje. Se nou menm ki pral ban m fòs, ki pral ban m kouray pou m kapab prezante tout sa ke m pral fè a e nou konnen ke m renmen nou, nou renmen m. Ok. Nèg k ap pale ansanm avè nou an, nou rekonèt li byen sou YouTube, se Jean Elie Elisca. Depi w make Jean Elie Elisca epi w ap jwenn tout videyo, w ap jwenn kote ke m t ap pale. De Koman ou kapab debloke telefòn ou epi nou bal live pa bliye envite zanmiw manyen kwen kòm zengwen envite tout nèt an jeneralman pou yo kapab antre la pou yo kapab vin tande sa kap di yo pou nou kapab vin pran poul paske sa vrèman bon anpil anpil li enpòtan dèske ou fè sa ok se te yon plezi Pou m te prezante nou video sa. Anfen. M pa genyen pou m ka ba nou. Men yon pwochèn fwa, m ap pote yon bèl bagay pou nou sou YouTube la ki ap fè kè nou kontan e n ap kontan sa. Dèske ou ede m fè travay la, mwen menm m sipoze ede nou tou. Ok? Ou pap briye, ou pap pèdi sa. Envite tout fanatik ou yo, tout fanatik Ayiti yo. envite yo, di Jean Elie gen yon travay lap fè ki ekstraòdinè sou YouTube, vin ede l, vin bay sipò epi wap benefisyè. Si w fè sa, ou pap bliye non. Aa zanmi m. Ok, si w fè sa, wap benefisyè. Envite zanmi w. Envite 10 zanmi w, ou menm ki vin a 10 moun, wap benefisyè. Ok, pa bliye wap benefisyè. Sonje ke m di w, wap benefisyè. Nou pral fè live sa. Osi, 10 moun ki premye moute nan live la, moun sa yo pral benefisye yon kado. Si wap viv Ayiti, wap viv nan Repiblik Dominiken, wap resevwa yon kado. Depi w tande m di si wap viv Ayiti, wap viv nan Repiblik Dominiken, wap resevwa yon kado. Paske, dèske ou prezante nan video m lan se paske ou renmen tande sa ke map di a epi fè ti kè m bat fò dakò se konsa tou lè ke ou moute ou vin gad video a se pa yon bagay ou sèlman rete ou vin gade sa vle di ke ou peye plan entènèt pou vin gade kisa mwen ki travay mwen m sipoze fè m sipoze ede ou peye plan an. Plan internet la m sipoze ede w peye l? Wap viv Ayiti? M kapab ede w? M kapab fè w gen yon plan entènèt, peye yon plan entènèt? Dèske wap swiv mwen, ou fè kè m kontan. Dakò? Ok tout zanmi mwen yo, nou envite, pa bliye m retounen di nou sa, a midi 30. Map lanse map live ok ok bye bye ok orevwa bye bye bizou pou tout fanatik mwen yo tchaww bye.